Rèv tout gason yo se pa janm fè bèk atè devan fanm. Gen nan ka kote ke sa konn rive, men konsa tou genyen ki tou natirèl. Ebyen nan videyo jodi an m pral fè medam yo sispann voye pwen sou nou, voye monte, paske sa vrèman fè mal lè m wè medam yo ap di se mesye yo se bonjou orevwa. E le pire! Dèfwa li konn madanm ou menm li ap pale ou pale ansanm avèk lòt zanmi pou l di ou pa remèt anyen sou kawòt nan sa fini jodia rete nan video sa ou pral wè tout kijan ou pral prepare bonm sa silvouplè pa pran anpil non moun pa tiye malerèz la pou mwen paske nap toujou bezwen l ok donk kisa nap gen bezwen pou nou kapab fè Punch sa. Donk wap gen bezwen yon grenn ze. Men si ou Ayiti, ou ka fèl avèk ze kana. Li pi efikas toujou lè w fèl avèk ze kana. E nan kèlkeswa peyi ou ye, depi ou ka jwenn ze kana, ou kapab fèl. Mwen itilize yon grenn ze paske m pap fè anpil. Mwen mete yon ti poud kanèl ladann. Aprè kan fin mete poud kanèl lan, wap byen byen byen byen byen melanje l pou l jiskaske poud kanèl la fè yon sòt li vin fè yon sèl avèk ze a. Mwen ajoute yon ti kiyè kafe an poud. Kafe an poud sa wap itilize a fòk ou asirew ke kafe a son kafe ki ka fonn. Dan le ka kontrè li pa ka fonn ou kapab koulel ansanm avèk lèt la, pa mete dlo ladann. Epi mwen ajoute yon ti kiyè chokola ladann, chokola an poud. Fòk ou asirew ke ou mete menm kantite chokola, menm kantite. Anm kafe ok aprè ke mwen fini mes amour mwen ajoute lèt ladann mwen kontinye byen melanje yo ou ka mete yon tas lèt ou ka mete yon vè lèt li depan de ou menm epi la mwen graje yon ti miskad mwen graje yon ti zès sitwon mwen mete sa yo se pou jis evite ze a pa ba nou repiyans lè nap bwèl de bwèl fin konsa timoun li preske bon epi la mwen ajoute yon ti esans ladan li ou ka met kelkeswa kalite esans ke ou vle li ka vaniy li ka esans Amande li ka nenpòt tip de esans ke li ye. La mwen ajoute yon lòt ti lèt ladann tou piti. Epi m ajoute anvire anviwon 2 kiyè sik, 2 ti kiyè, sik. Ou ka mete myèl, ou ka met nenpòt koulè sik ke w vle depandanman de sa w genyen. Epi sa w tande a la bonm lan gentan prepare. Ayayay! Ebyen medam yo jwèt pou nou. Sispann pale mesye yo mal lè bagay la se pou ou li ye, gon ti pwovèb ki di twal sal lave an fanmi e yon pa gen rezon pou wap rele lòt moun sou kote pou di misye pa dire menm donk se degaje w prepare yon bagay ba li ok ebyen mesye yo Nou menm tou nou kapab pran e sesi sa se pa sèlman pou yn fò dire ke ou ka pranl mes amour ebyen ou menm kap fè spò ou menm kap etidye anpil paske mwen raplem lè kem te ayiti papam te konn fèl anpil pou mwen paske mte souvan konn gen tèt fè mal e li menm ki te konn vrèman edem. Ebyen pandan ti tan sa map tou pwofite salye kèk ti nounous ki se Rose André Achille kap swiv nou depi Kavayon, Néwendjy Alexis kap swiv nou Carrefour, Etienne Kerlina kap swiv nou Aruba, Camille Cadet kap swiv nou New Jersey epi Rosie Sanon kap swiv nou Morne Hercule. Epi ti nounous mwen yo al jere may nou pa gen kesyon n aksepte ke nèg la ba nou nenpòt bagay sèlman pa tiye granmoun nan wi.